Hi guys map di nou mèsi ankò paske n tounen sou youtube channel mwen an si n tounen se paske sa entèrese nou m vrèman kontan ke nou la e pa bliye abone nou a youtube channel la epi toujou mete l sou notifikasyon pou n ka toujou konnen lè mwen lage dènye videyo mwen so jodi a nou pral pale de kontantman. Kòm nou ka wè souri m toujou o lèv, m toujou ap ri nenpòt jan sa ye a. Si sa enterese w ou ta renmen konn kisa k fè m toujou renmen ri, rete branche. Ok, sa se m panse sa se kesyon mwen jwenn plis sou entènèt la. Poukisa w toujou ap ri? Èske w janm gen pwoblèm? Sa ki motive w? Kisa ki fè w moun ou ye w toujou renmen ri? Jodi a nap rete nan sèl bagay la ki se kontantman, happiness. Se yon bagay ki vrèman senp. Kontantman ou, lajwa ou se sèl sa k pou kenbe ou motive. Tout fòs ou bezwen pou w ka kontinye nenpòt batay la. M konnen sa vrèman di pou anpil moun pou yo kenbe kontantman yo, yo kite nenpòt pwoblèm, nenpòt bagay la afekte yo. Men map di nou. Pa kitel. Jodi a mwen vini ansanm avèk de twa konsèy pou nou. Sa pou nou fè pou nou kenbe kontantman nou e poukisa pou nou kenbe kontantman nou. Son bagay ki senp. Premye bagay pou fè pou kenbe kontantman ou se renmen tèt ou. Depi ou renmen tèt ou wap jwenn yon rezon. Pou toujou ap souri oubyen pou toujou kontan. Ou pa bezwen souri, ou gen dwa pa souri. Mwen menm se yon moun ki souriant de nature. Ou menm menm lè w pa souri men an dan kè w pou konnen pou souri. Sa k fè yon moun ou ta sipoze toujou kontan? 1, Ou la kanmenm w ap viv. Menm lè menm lè sa di ou gen dwa konprann tankou moun yo konn di se se egziste n egziste nou pap viv men ou la gen moun jodi a m ap pale ansanm avè w la k pap wè demen pa gen anyen k di tou m ap wè demen gen dwa se dènye lè sa se dènye fwa n ap wè m sou youtube channel ou pa janm konn ki sa k ka pase donk poutèt sa m oblije kontan ou chak maten ou leve menm lè bagay yo di menm lè bagay yo rèd ou respire sa se youn nan premye bagay pou ta toujou kontan nan lavi w pou chak jou ou pase ou pa malad ou pa menm si tou bon map rive sou sa menm si yon moun ou ta malad tou men kanmèm ou la depi wap viv wap respire sa se yon gras Bondye fè w paske pa tout moun ki jwenn chans sa donk dezyèm bagay la premye an se renmen tèt ou dezyèm nan se fyè de tèt ou fyè lèm di w fyè la ou sipoze fyè de tèt ou a mil pousan Paske si w pa, 1 si w pa renmen tèt ou, pa gen moun k ap renmen w, e si w pa fyè de tèt ou, fyè de ou menm, yon lè m toujou ap tande yon moun di m yon bagay, oh tank fanm lèd kwè nan tèt yo, kiyès ki lèd la mwen menm, kiyès ki kwè nan tèt li la mwen menm, of course menm si m te lèd tankou baka, m t ap fyè de tèt mwen kanmenm, paske. Ou gen dwa wè m lèd pou ou epi tou valè lòt moun k ap wè m bèl e menm ou menm tou ki panse w bèl pou tèt ou a gen yon pakèt dimilyon fanm ki pi bèl pase w so yon moun ap toujou ou pa ka rayi tèt ou paske w lèd paske w ap kouche nan yon moun ki pi lèd pase w yon moun tou pa ka eksplwate w di m se bèl fanm m se sesi m se lòt bon w ap jwenn yon fanm ki pi bèl pase w fyè de tèt ou nenpòt jan sa ye. Menm si, e pa sèlman pou bote map di pou fyè de tèt ou, fyè de tèt ou pou wè kote w sòti, kote w prale, ki sa w akonpli nan lavi w. Gen moun nan laj ou, gen moun nan laj ou ki pa akonpli sa yo. M pa bezwen konnen pou nenpòt moun. Mwen menm mwen fyè de tout sa m akonpli. Mwen fyè pou kote m konnen m sòti e kote m ye jodi a. E m konnen sa se pa bout chemen m. map pike pou pi devan donk on moun ou sipoze fyè pou travay ou pou moun ou ye pou tanperamont ou pa sèlman pou sa ou bagay fizik men tanperamon ou èske ou son moun ki imen èske ou son moun ki lwayal èske ou son moun ki onèt èske ou son moun moun ka fè w konfyans èske ou son moun ki konn moun ki imen donk gen moun ou wè se po moun yo gen yo pa imen donk ou menm si w santi w konsa ou sipoze fyè de tèt ou menm si w pata gen lòt kalite menm si w pa ta akonpli anyen. Le fèt ke ou se moun ou ye a, ou konn valè moun ou ye a, ou sipoze fyè de tèt ou. Sa se dezyèm nan. Twazyèm nan, toujou rekonesant. Menm jan m sot di l talè a, m fèk sot di l la, ou te gad kote ou soti pou di gad kote m ye jodi a. Rekonesans se pi bon bagay ki ka fè yon moun ou toujou kontan. Ou leve maten an, ou pa konn ki sa k pral pase demen. Men w di, mezanmi, gad yè kote m te ye. Yè ou te gendwa pa t ka manje. Yè ou te gendwa pa t ka mete yon sandal sou ou. Menm si jodi a ou ta renmen men gen senk sandal. Men si kounye ou ka mete de sandal, ou di, mèsi Bondye. Ou kontan. Sa yo, m panse, epi 3 bagay sa yo mwen di an, li gen dwa plis pou nou, men m panse sa se 3 bagay ki pi enpòtan pou yon moun ou ta toujou dwe kontan. Chak jou w leve ou renmen tèt ou, epi ou fyè de tèt ou, epi ou rekonesan de kote w te ye a kote w ye jodi a, menm si tout bagay prale alanvè, men at least si w ka fè 3 bagay sa yo, m panse. Sa yo ka toujou ede w kontan epi pou toujou kenbe souri w. M pral di w poukisa pou toujou kenbe souri w. Ou konnen moun k ap gade w ènmi oubyen menm jan m sot di an gen moun sou Instagram ki toujou ap di m ti fi sa konn gen pwoblèm. Ou konnen bagay ki te ka plis tiye yon moun. lè li wè li fè w mal oubyen lè l konnen oubyen petèt li te gen dwa ekspèt ke sa ap mal pase pou ou epi tou m pa di pou fake li men pou l wè ke sa pa rive sou ou ou se yon moun ki toujou kontan ki toujou gay ki toujou ap mouvmante so sa ka ba moun ènmi w moun nan antouraj ou pwoblèm yo pa bezwen konn sa k ap pase anndan w. On moun pa bezwen konn sa kap pase anndan w. Sa kap pase anndan w se ou menm, Bondye oubyen manman w, moun sou gwo fanmi, frè, sè ki close ansanm avè w ki pou konnen. Mwen menm m konn sa map di a trè byen. Menm lè on moun m toujou kontan, m toujou ap pòde, m toujou ap bagay, m gen pil pwoblèm mwen. Men moun deyò pa bezwen konn sa. Donk lè w toujou kenbe sa lakay ou. Sa fè, sa fè moun k ap swiv ou ka menm rayi w menm. Donk, yon moun, m panse sa, sa kanmenm tou se yon bagay pou konbat strès, pou konbat tout bagay, pou toujou gay, pou toujou kontan, pou souri w toujou sou lèv ou. Sa ap ka tiye enmi w. M konnen anpil, anpil fwa, le pli souvan sa ki ka fè yon moun pa kontan, se pwoblèm ekonomik, finansye. Se pwoblèm finansye, pwoblèm lanmou, oubyen pwoblèm maladi. Banm kòmanse, youn nan pwoblèm sa m di yo la, se pa bagay ou ka kontwole. Eske ou ka kontwole kè yon moun? Eske ou ka fè yon moun renmen w? Non. Maladi, ou ka kontwole l avan l rive sou ou. Ou te gen dwa petèt gen de maladi ou ka pran prevansyon pou w pa t genyen l. Men, yon fwa ke w genyen l, kisa w ka fè pou li? Anyen. Pwoblèm ekonomik, wi ou ka jwenn travay, men eske ou ka kontwole travay ou? Non. Eske ou ka kontwole ou di kèt? Eske gen yon peyi kote pou w al chèche lajan, pou w al pran lajan? Non, pa gen bagay sa yo. Donk, nou toujou gen tandans eseye gen kontwòl, eseye kontwole sa nou gen te konnen nou pa ka kontwole. Ou pa ka kontwole pwoblèm lajan. Tout moun gen bezwen an. Sitou, sitou an Ayiti kote mwen menm nap viv, e pa yon bagay menm lè w fini lekòl ou gen diplòm ou ka just al depoze CV epi wap jwenn djòb. No, se lapriyè anpil. M tap di sa tou nan premye a, youn nan bagay ou ka kenbe pou toujou kontan, pou, you know. Se lapriyè Bondye paske san lapriyè Bondye pa gen anyen. Lapriyè sa w kwè a. Kwè nan sa w kwè a. M pa si se Bondye chak moun gen kwayans yo. Donk lapriyè sa w konnen w kwè a rete ansanm avè l gen lafwa ladan l. Kwè ladan l. Donk wi sitou nan peyi Dayiti yon peyi ki pa gen travay, ki pa gen avni pou jèn, pa gen avni pou pyès moun, a mwens ke ou te gen tan leve nan grand fami, ou te gen tan, paran w te gen tan kite yon bagay pou ou. Donk, ou la, si w nan peyi sa, sitou m ap pale ansanm avèk jèn, m konnen m gen yon piblik jèn, jenès, sitou pou fanm ankò k ap gade m. Donk, ou pa ka kontwole bagay sa yo. Donk, paske ou pa ka kontwole bagay sa yo, ou pa ta sipoze kite yo rive, yo aji sou ou, di pwen ke, pou pa kontan. Paske jan m sot di l la, gen yon pakèt lòt bagay ki la nan lavi a ki ou ta sipoze rekonesan de yo. Menm si w malad, kèlkeswa maladi w fè a, men kanmenm m t ap konseye w pou w rekonesan paske w te gen dwa mouri menm si gen moun ki konn di prefere w te mouri. Men si w la, depi w la sou tè a, depi w pa chak jou leve w pa mouri se ke Bondye gen yon chemen pou ou, Bondye gen yon bagay. Gen yon bagay li kite pou ou donk ou pa ka ap panse prefere w te mouri. Se toujou leve chak maten di Bondye mèsi epi kontinye viv. Kontan pou paske w viv la toujou. Oubyen ou ka gen mwayen kanmenm oubyen si w ka gen mwayen pou achte medikaman yo, si w konprann. Ou gen dwa pataje istwa w tou. Si tou w gen pwoblèm lajan, m konnen gen moun ann Ayiti ou k, si w leve, m konn sa k rele grangou, kwè m, si n vle m konn sa k rele grangou, si w leve ou pa ka manje. Oubyen ou pa ka bay timoun ou manje, ou pa ka bay mari w manje, ou pa ka bay manman w manje, ou pa ka, ou pa ka peye kay, pil pwoblèm ap trakase nou, se nòmal pou yon moun pa ta sipoze kontan. Men kanmenm, eseye jere kontantman w paske ou la kanmenm, ou lakay ou, ou ap viv kanmenm. Depi w ap viv, yon moun ou ta sipoze toujou fete sa, ou ta sipoze toujou kontan, menm lè tout lòt bagay ap mal travèse, men ti souf lò yon moun genyen an. Ou ta sipoze kontan. Wi donk menm si pa gen kòb, pa gen bagay se priye epi kontan paske w la kanmenm w ap travèse pwoblèm sa. Pwoblèm nan pa final l ap rezoud kanmenm. Priye Bondye l ap mete yon mwayen sou ou tou pou sa bagay. Men annatandan kontan pou sa. Twazyèm nan ki se relasyon. Anpil moun toujou ap mal viv paske sa pa ka mache ke l ta yon nèg, ke l ta yon fi. Toujou poze tèt ou kesyon sa, eske moun sa a wap mal viv pou li, ou pa kontan, ou tris, ou chagren pou li an, eske li vo la pèn? Eske moun sa tou nan moman sa, eske sa ap trakase l? Pafwa nap tiye tèt nou pou yon moun, epi tou moun nan pa menm kè w menm, moun nan pa menm vo la pèn. Donk pa kite, se de bagay ou pa ka kontwole, jan m sot di l la. 3 bagay sa yo, lajan, maladi, lanmou, se bagay nou pa ka kontwole. Donk nou pa ta sipoze kite sa afekte nou pou nou kontan pou lavi nou, pou nou kontan paske nou vivan, n ap viv, n ap respire. Ok, donk se sa yo m te gen pou m di. Se de twa bagay ki pou n fè oubyen pou n pa fè ki ka kenbe, ki ka kenbe ou kontan pou nenpòt bagay la. Premye bagay pou fè pou w ka toujou kontan ou menm, Se pa mete, pa konte sou yon moun pou ki fè kò kontan. Non. Sa nou toujou ap fè, nou toujou ap tann se, oubyen se yon bagay ki pou fè kè nou kontan. Non. Pa mete moun responsab si bagay ap mal pase nan lavi w, si w tris pou nenpòt sa li ye, ke l te mennaj, manman, frè, patwon, nenpòt bagay la, pa tann se yon moun ki pou fè kè w kontan. Sa pa, sa pa sipoze depann de moun nan. Kontantman w pa sipoze depann de okenn moun sou latè, men ou menm, ou menm, ou menm sèlman ki sipoze ka rann kò kontan. Petèt si w jwenn ansanm avèk yon moun, li ka fè l vin pi bon ou li ka fè w vin pi kontan, men natirèlman kontantman w sipoze sòti anndan kè w, li sipoze sòti anndan w. M konnen sa anpil nan nou menm nou fèl nou t bezwen se entèl ki pou fè kè nou kontan se mennaj ou ki pou fè kè nou kontan manman w frè w sè w kouzen w patron entèl entèl entèl non ou pa bezwen okenn moun pou fè kè w kontan sa se premye an dezyèm nan se nou toujou ap jije blame tèt nou pou yon bagay ki mal pase oubyen pou yon bagay nou pa fè byen oubyen pou nenpòt sitiyasyon ou toujou panse se ou menm ki fè bagay la mal fèt. Non, ou pa bezwen blame tèt ou pou anyen. Fò w fè erè, fòk ou fè, fòk ou mal, fòk ou fè erè pou w ka aprann de yo menm. Ok? Ke sa te mal pase, ke sa te byen pase, kisa w ka fè? Si w ka rete tout vi w ap blame tèt ou pou yon bagay ki deja pase, ke nou pa ka kontwole, se youn nan bagay ou pa ka kontwole, pase. Pase ou pa ka kontwole l, men ou ka kontwole fiti. Ou ka di m te mal fè sa, m p ap fè l ankò. Men kijan m pral ranje, men kijan m pral jere tout bagay pou demen m ka fè l pi byen. Donk, depi ou rete, w ap kontwole tèt ou, w ap blame tèt ou, w ap jije tèt ou pou sa k te pase nan pase, ou p ap janm ka kontan. Non, ou p ap janm ka kontan paske ou p ap janm ka rezoud li. Depi w pa ka kontwole yon bagay let it go, kite sa ale epi fokis sou sa w ka kontwole, fokis sou sa ou ka di banm chanje l, futur lan ou ka chanje pre, kounya map pale avè w la m gendwa di m pap fè video a ankò m ka kontwole sa, m ka chanje sa, m ka chanje demen, anpil fwa w ka prepare, ou pa ka chanje demen non, w ka prepare pou demen. Men w pa ka kontwole l. Ou pa ka kontwole tout sa k pase rete pase. Sa m te fè yè m pa gen anyen m ka wetire ladan l. Donk ke m te byen fè l, ke m te mal fè l, m pa gen pou m ap blame tèt mwen. M ka blame tèt mwen a on pwen pou m di ke m ap chanje sa, m p ap fè l ankò, m ap prepare m pou demen pou m ka pou m ka meyè. Men m pa ka rete sou sa pou m pa fè okenn avan epi tou pou m ap blame tèt mwen. Donk se youn nan bagay k ap toujou kenbe w pou santi w mal, pou santi w tris paske ou rete nan pase. Pa rete nan pase, pa blame tèt ou pou tout sa w te fè ki mal. Paske w ap aprann de yo, se yo menm k ap fè w moun ou pral ye demen an, se yo k fè w moun ou ye jodi a. Tout sa w te fè nan pase w. Donk si w rete sou bagay sa ou pap janm ka kontan ou pap janm ka jwenn lapè paske ou konnen depi ou pa kontan ou pa gen lapè anndan w ou bezwen lapè paske ou konnen wap bezwen lapè pou w ka fè tout bagay pou w ka toujou kontan donk tout sa m di yo la se konsèy sa yo m te ka toujou pote pou nou pou w kontan toujou ou gen dwa fè si ou renmen fè egzèsis ou fè egzèsis ou konnen w fè spò pou w ka retire strès ou manje byen ou manje sa w renmen ou fè Ok donk se tout konsèy sa yo m te pote pou nou m espere l ap itil nou yon fason ou yon lòt si nou renmen videyo a pa bliye kòmante di m kijan sa ede nou pataje l ansanm avèk lòt zanmi nou k ap bezwen konsèy sa paske m si tout moun bezwen.